Kòman nou ye? Se mwen Stacy ki retounen avèk yon lòt videyo pou nou. Anvan m kòmanse m ap mande nou kòman nou ye, kòman tout moun ye. M ap di w byenvini si w fèk vini sou chanèl la, pa bliye kite yon like, pa bliye kite yon ti kòmantè, e abòne avèk chanèl la ok. So anvan m kòmanse again, jan m toujou fè a, m ap bay yon shoutout avèk moun ki te kòmante anvan nan videyo presedan mwen yo. E moun m ap bay shoutout jodi a se. Ana vayan map fèw konnen ke mwen wèw e ke mwen apresye sipòw e mwen renmen w anpil anpil anpil anpil anpil anpil okrr so video jodia se pa yon story time se pa yon konsèy se pa yon part 2 de anyen m te konn fè deja se jis yon video poum anonse nou vlogmas kisa ki vlogmas vlogmas se yon chèn de video ke ou fè pandan desanm nan you know yon desanm se christmas so whatsoever so Chak jou nan mwa a ou poste yon video every single day nan Desanm nan ou poste yon video so jodi a demen ensi de suite jiska 31 ok so bilan pou mwa a ap gen anpil bagay ap gen anpil bagay nan vlogmas ap gen contest ap gen deba ap gen podcast ap gen story time Tout bagay m te konn fè yo e map add plis bagay sou yo toujou. You know, so, um, along the way, map di nou kisa yap ye, chak jou map di nou, jan m konn fè a, map di nou men ki vide, men sou kisa video yo ap ye. All those extra stuff ke m konn fè, but map add, you know, map met yon ti spice nan everything. Ok? So, jan m di a, ap gen podcast, m gentan gen 11 moun, Pou podcast la pa pa 11 moun a la fwa pa 11 moun nan yon sèl video ok se grenn pa grenn chak grenn podcast ap gen yon nouvo envite you know nap fè yon deba diferan you know sa la ye so si ou menm ou gen youtube chanèl ou pa twò gwo ou byen chanèl ou gwo whatever sa li ye a ou byen menm si ou pa gen youtube kòmante non down below nan comment lan epi ou byen DM mwen si ou gen instagram mwen e map mete Non Instagram mwen nan description video sa ou ka al klike sou li pou ka DM mwen pou nou ka fè on collab ok so wap vini nan podcast la wap di non nap entwodwi chanèl la and all such stuff and then nap komanse deba a ok so si ou vle patisipe nan podcast la wap kite non anba a wap dim sa anba a ou byen wap prale nan DM mwen wap dim ke ou vle patisipe e map fè on plas pou ou ok so lòt bagay yo kap vini pou vlogmas la map di nou alongdo way janm te di nou an sa sèlman about podcast la mte bezwen di nou avan sa poun ka gita konnen you know poun ka gita prepare alright so yeah janm di nou an se pa yon video kap long se just mte vini pou mte anonse nou ke map gen vlogmas e pou nou prepare nou paske mpral You know poste all the time Nou tout gen moun ap di m konsa m pa poste lontan M pa poste souvan And all this extra stuff Well prepare nou paske nan mwa sa m pral poste every single day E m bezwen nou pou n share video Pou nou like Pou nou komante You know pou n bring the support E pi Gen moun tou ki toujou ap di m ke Yo pa wè lè m poste video Youtube pa di yo sa That's why I always say Sa k fè m toujou di nou Lè nou fin abòne a chanèl la, peze ti klòch ki sou kote la, epi pou yo ka voye notifikasyon pou ou chak lè m poste yon videyo. You get it? So, si w potko fè sa, bòkò subscribe button nan, peze ti klòch la, si, you know, chanèl la an anglè, um, si paj YouTube ou an anglè l ap di w all, oubyen tout, I'm not sure, kòman l ap make l an fransè. So, klike sou li. Figure soti bèl la so chak lèm poste in like seconds depim poste yap annik diw kem poste wap just klike sou video a you get what I'm saying you get what I'm saying ok so klike ti bèl la pou ka resevwa tout notifikasyon de video m yo de nenpòt sam poste community videos pictures posts all that ok so pou mwa sa pou ka pare Pou ka gen chans gen yon shout out paske nou konnen mwen bay shout out chak lè yon moun kòmante yon bagay nan video m nan you know what I'm saying so you know prepare w pou sa prepare w pou desanm nan m pral poste pou nou all the time all day every day ok so be there pou n ka share pou n ka kòmante pou n ka banm ti love la pou n ka jwe ansanm pou n ka fè ti deba nou ansanm pou n pot ti spice nan chanèl la all all I ask you stuff.